Map di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa chak grenn moun ki pral gen pou yo gad videyo sa. Jodi an se mèkredi, mèkredi 25 desanm 2024. Bon, kòm nou tout konnen l deja, e pa gen Nwèl an Ayiti. Ou di mwen si, si gen Nwèl an Ayiti ane sa, son Nwèl konba li ye. Son Nwèl konba kote ke nou nan yon batay, pou nou wè kòman nou kapab libere peyi ya anba grif asasen kriminèl zengledo ki akapare peyi dayiti pou yo tankou se sèl yo ki pitit desalin e map fè ti video sa gwo jodi 25 desanm 2024 lan pou mwen atire atansyon moun kap viv an ayiti tankou sa kap viv aletranje pou m atire atansyon kominote entènasyonal nan sou sa k ap pase an Ayiti ak yo ap fè tèt yo konplis. Kòman nou konprann ke yon ekip politisyen melanje a yon ekip boujwa, yo pran yon pakèt zam, yo distribiye nan katye popilè yo, yo destabilize yon pakèt ti jenn gason, ti jenn fanm, yo ba yo etikèt gang, Yo ba yo etikèt bandi. Jodi a yo youn pa ka sikile, youn pa ka al okenn kote sou pretèks yo se gang, yo se bandi. Pandan se tan, e gon ekip moun yo akize de seri de zak nan katye popilè yo ki pa gen anyen pou yo wè avè l. Pa egzanp, yo te pran non Krisla, yo mete l nan masak Lasalin. Menm jan yo pran non m, yo mete nan masak Lasalin. E an Ayiti depi w refize fè djòb sal la yo fè w peye. Depi w refize travay pou yo w ap peye. Jodi a tout moun wè a klè sa k ap pase a. Pèp la, banm fè m fon ti pale avè m. Kòman nou konprann, eksplike m sa, kòman nou konprann gen 3 konseye yo kenbe nan vòlè. Pandan yo kenbe 3 konseye sa yo nan vòlè, nou wè tout dilatwa k ap fèt, tout manèv k ap fèt pou mesye sa yo pa reponn kesyon lajistis. E nou wè. Koman neg yo goumen pou yo kenbe tou le 9 vole yo. Yo pa menm ekate, yo pa menm gen la desans pou yo ta ekate 3 vole yo non. Yo kenbe tou le 9 vole yo. Sa fe 1. Dezyem bagay anko, Youri Chevry mesye. Youri Chevry son neg ki kreye Fantom 509. Youri Chevry, yon chef gang ki gen avi de rechech deyel. Nou sonje. Pou rezon politik, lè dcpj mete avi de rechèch dèyè Youri Chevry, li sove, li al an Repiblik Dominikèn. Lè l rive an Repiblik Dominikèn, yo arete l. Lè yo arete l, defansè gang yo, Pierre Espérance, m toujou di nou sa, Pierre Espérance se defansè gang. Jodi a, kòm li vin wè, tout moun. nan laprès tout moun ap kouri dèyè l y ap di ke l ap defann gang ou nan wè Pierre Espérance tonbe nan fè manti Pierre Espérance tonbe nan bay fo chif Pierre Espérance tonbe nan ap mande moun pou koupe tèt moun moun ki responsab dwa moun wi pou ki pwoteje dwa moun wi pou l ka moutre moun li pa li pap defann gang li tonbe nan mande moun pou ap koupe tèt moun kòman nou eksplike sa jodi an mesye nou pa menm gen ladesans nou pa wont. Nou pran youri chevry nou nomel majistra mesye Nou moutre ba yo aklè Youri te travay nou rekonpanse l Li te kreye fantom 509 Pou l te destabilize peyi an Li te kreye fantom 509 Pou l te mache brize Boule biwo leta Boule machin tiye polisye Itilize polisye nan la polis la Menm san pèsonalite krele normil ramo a E nan bay sa e pa pou mouri Si m pa manti Bon kòm nou tèlman pa dwat, nou enplike nan tout bagay. Men dapre sa m te konnen e te youn nan rezon ki te koz lanmò papa w. Enben banm di nou yon bagay, nou pa gen okenn lejitimite nan depi nou vin dèyè okenn nèg a zam nan katye popilè. Ok, nou pa gen okenn lejitimite pou nou vin nan katye popilè pou nou vin arete yon grenn nèg a zam. Tout zam legal nèt nan peyi an. Tout zam nèt legal. Enpi nan zòn kote nou ye yo. E nou menm ki leta lakay nou? Nan sèm kote nou e nou k majistra. E e nou k te toujou majistra men nou pa t ko fèl de fason ofisyèl. Paske e nou menm ki konn lè moun yo bezwen dlo, e nou konn lè moun yo bezwen manje, e nou konn lè moun yo bezwen wout, e nou konn lè ou anprann mwen, e e e desanm rive, nou konn e nou toujou la pou pèp la, bò lakay nou. E men kounya nou pral fèl de fason ofisyèl. Leta pa gen okenn dwa, l pa gen okenn otorite nan zòn nou yo. Ok?

Batay la kare. Humm ou tande. Pa gen twòp peyi nan mond lan kote lè jan de aksyon sa yo rive de nèg ka nèke frape lestomak yo pou yo di se yo k fè sa, de nèg ke otorite yo konn kote yo ye, de nèg ki pa pè, ki pa krent pou bay adrès yo a chak fwa yap fè live yo nan videyo yo di men ki kote yo ye, dayè ou wè l nèg yo alèz yap bwè gwòg yo lè yo fin fè aksyon yo, yo selebre l e yo fè l piblik sou entènèt tout moun wè. Donk se nou menm ki nan tout sak pa bon, se nou ki vrèman nan sa m pa vle repete a. Antouka, ann tande kouman sa te pase, ki sak lakoz e kòman jounalis yo fè resevwa kalite kado Nowèl san parèy sa a, nan ki peyi n ap viv, Mezanmi gad koze.
Ou te dim ok li te nan 8 è li te nan 8 è kote ke te genyen plizyè gwoup jounalis kote ke genyen e ki te pozisyone yo e nan MSPP paske nan nòt kote ke e yo te mete ministè sante piblik te mete de yo a li te fè konen e pou jounalis ki pa gen pou jounalis ki vle itilize e mwayen de transpò nou kapab di e mspp a yo kapab vini nan mspp epi pou yo ale ansanm avèk minis la de la etan mwen gen plizyè konfrèm ki te anlè a mwen menm mwen te di kote de e channmas mwen te tou pre a mwen di map tou tann e minis la lèl preske rive pou nou ale li te anviron 11. Zè paske minis la bay anpil reta e nan lè a lè la li pat respekte e li te prevwa fèl a 9 zè pou l reouvè pou l al reouvè lopital militè sa eben li te nan 11 zè kote li menm li te deplase li tap desann ansanm avèk kabinè l ansanm avèk jounalis yo E pou w te kapab pran wout e nou kapab di lopital la. Se nan e lè m rele lòt konfrè m yo ki nan bis la, yo di m konsa, minis la prèske rive wi, li Turgeau. Enben nan moman sa a, te gen plizyè lòt jounalis ki t ap tann minis la paske e se yon aktivite ke minis la li menm li te envite nou, tout laprès e te prezan anba a, e gen kèk jounalis ki te deja prezan anba a pou yo fè e. Dekò la pou yo pou yo fè dekò la pou yo pran e machin minis lan kap vini pou li antre anndan lopital la enben mwen menm mwen te fè pati jounalis ki tap tann e minis lan li menm vini e e e nan lopital militè la. Trè byen Bazil kounya ann ale ann gade kijan gwoup jounalis sa ki petèt t ap fè advance ki te nan espas la ap tann minis lan, di ki jan nou te òganize nou pou nou te rive devan lopital militè la. Eske se yon pwen de rankont ke nou te genyen oubyen chak grenn jounalis te desann file ri Channmas, desann ri Sentonore pou y al lopital la? Kouman sa te fèt? Ok.
E swit ansanm avèk envitasyon nou genyen pa yon minis, nou panse ke minis lan ap mete Palè Nasyonal okouran, l ap mete DDO okouran ke li ap vin nan yon espas. E espas sa a kote minis lan ap vini an, se pa nenpòt yon sitwayen, se yon minis ki ap vin nan yon lopital. E nou menm, nou antanke jounalis, antanke travayè de la presse, nou la pou nou enfòme popilasyon an. E gen enfòmasyon nou te fè e le devwa pou nou te prezan e devan e nan espas la menm kote li te bay e rande randevou an. Konprann? Non men kijan n fè rive? Eske se grenn pa grenn nou rive devan lopital militè Ok. oubyen se an delegasyon ke n te ye?
Se an delegasyon e nou nou nou ale mwen menm. Lè m ap parèt la, m te gentan jwenn yon gwoup jounalis ki omwen yon dizèn ki te deja kanpe nan espas la ap tann minis la. E mwen lè m vini an, m antre anndan an, m fè ti imaj kote ke minis la pral vizite an, m te wè ti pèsonèl yo, yo te prezan, te gen medsen ki te prezan, te gen ajan sekirite ki te prezan e gen moun tou ki t ap bale devan an pou arive minis. e minis sante piblik la. Trè byen. Lè ou ap kite Channma, se pou w ap desann nan ri Sentonore e pou w al rive bò lopital militè la ki Kòman dekò la te ye? Èske ou te wè prezans lapolis oubyen blende lapolis ki te poste nan zòn sa a?
Pa t gen okenn blende ki te prezan nan, pa t gen blende ki te prezan.